Bonsoir Kato, je suis Barbara, kòman w ye? Ben nou la, nou poze, mwen m se Antonio Cheramy, so nou nan zòn nan. Ou rigolo. Mwen m gade pi lwen.
Apre tout tan sa ou fè nan Bòdè Espas, ou panse w ap gen ase de kran pou w poze Don Kato tout kesyon ou vle san pwoblèm? Ou p ap jene l? Wè Kato, se jodi a nou pral konnen si n ap zanmi toujou a si nou p ap zanmi toujou. E se yon atis ke m pa fè pyès ankèt vrèman paske m gen plis ke setan nan djaz lan, m konn tout bagay nèt. Donk sa m pa di yo se bliye m ap bliye yo. Tout sa m ap di la yo tou, tout moun k ap gade m yo la, nou tout, tout se verite nèt. Tout se verite, tout sa m ban nou, prè pou verite. Sof ka la sèl diferans, Kato gen dwa pa vle bay verite a. Men m vrèman dezole, se swa amitye a kanpe, oubyen li kontinye. Ayy sa vle di Rigolo bagay lan du la mezanmi pi lwen ke ze jodi an se yon bagay tèt chaje e ou menm Don Kato èske ou prè ou pa plenmi ansanm avèl pou otan? Bon e yonn nan avantaj mwen mwen gen sèke m son moun ki chante tout lavim deja ki chante tout sa misye pral mande m yo deja m pa gen sekrè ou konprann. So tout sal pral mandem yo se sur gran piblik la konnen yo deja. So nou pral nou ka plis pale de yo pou eklèsi kèk bagay men se de bagay ke yo konnen deja ou konprann. So nou nan kay la. Dakò. Se jodia tou poum konnen si misye ou konprann misye gen kran vre.
Mèsi Kato m byen kontan avè w nan pi lwen ke se jodi an. Se pou nou sonje misyon nou kòm pèp.
Medam e mesye, byenveni a Pi lwen ke zye! Nan tout sosyete dan lemond, li egziste de pwogram ki la jisteman pou pote divètisman lakay pèp yo, odimwens, pou pote jan de pwogram sa yo pou jere strès yo lakay pèp yo anlè latè a. Par contre en Haïti, nou genyen yo wi, men peut-être yo pa diferan de sa n abitye wè deja yo. Se sa k fè pil renkezye sou chèn 32 chwazi vini avèk yon lòt fòma, yon nouvo pwogram ke nou tout renmen anpil. Si emisyon sa a pa pase nan jou pou l pase a, nan lè pou l pase a, se tout telefòn nèt nan televizyon an k ap sone, se tout BBM, yo rele Yadley, yo rele Raphny, yo rele Camsus, yo rele tout moun nèt. Yo relem tou bbm mwen text mwen Junior Rigolo hey what's up man sa kap fèt m pa wè pilwen keze sa kap fèt man yo eske show a kanpe m konnen ayisyen nou ye nou pa janm kanp kòmanse anyen pou n kontinye l hey pilwen keze se randevou ou sipoze genyen nan ajanda w lan menm jan w kòmanse fè l lan sa fè m anpil plezi pou m antre lakay nou avèk tout ekip mwen an nèt creative studio Izaldo Registe Louis Paul Nelson Langlois tout bèl medam sa yo la nèt ki jisteman la pou prezante nou yon menu vrèman vrèman degustable Amand Junior Rigolo ou sou chèn 32 pa bliye apa de chèn 32 gen twitter epi gen youtube m pral vin sou nou wi avèk yon bèl show yon gwo atis hey atis sa gen pwoblèm wi gen anpil pwoblèm antouka nou pral wè kès ki Rigolo a nan pi lwen ke zye edisyon sa ayt.

Bon mache koute chè. Kite m ri nèg yo non. Bon pè wi k fè yo sa.
Pi lwen ke zye kòm dabitid, toujou ap chache enfòmasyon ki relativ a lavi pèsonaj piblik yo, atis yo, powèt yo, anfen tout moun ki deja gon prezans nan laprès pale, ekrit e televize. Dizondi, moun sa a se yon egzanp pou tout yon sosyete, pou tout yon nasyon, kòm a di lotr. Antouka, envite n gen jounen jodi a se yon envite de marque pou plizyè rezon. Premyèman, paske m se Junior Rigolo k ap resevwa misye, m sipoze montre nou kiyès ki misye paske m konnen l a san pou san, jan tout moun ta toujou renmen konnen an. Misye rele Don Kato Antonio Cheramy nèg Kap-Ayisyen, Anfèt, Bicha di l ta nan manifestasyon avèk misye. Kap Ayisyen. Bon, pa gen pwoblèm Bicha, m konnen e sa a pral klarifye la. Antouka, Don Kato, li la, li prezan. Misye pral rakonte nou tout story ki gen rapò avèk lavi l e mwen menm tou, pa bliye m di nou m konn Don Kato byen. Moun pa ka pale m de misye menm menm menm menm menm menm. Si nou ta wè gen yon pawòl nou konnen sou Don Kato mwen pa di l, Fèm konfyans se bliye m bliye. Paske nan yon talk show tankou pi lwen ke zye lè w ap pale anpil ou kapab petèt bliye anpil nan bagay ou te gen pou di yo. Anndan sosyete pa nou an se pale mal ki tounen lapriyè jouda. Nan yon mizik Don Kato fè avèk Arbes li di Pale mal se lapriyè jouda kote lap rakonte yon ti dam pou pran konsyans de sa moun ap rakonte k pa bon yo poul avanse lè di pale mal se lapriyè jouda se sa yo fè maten midi e swa donk se sa n fè maten midi e swa antouka pou pale Don kato mal jodi an e pou pale l byen se vrèman 3 moun 3 moun yonn reprezante pèsonaj ki neut lan Yo nap pale mal a san pou san elle s'appelle Raphni Raphni pou laj ou m pa kwè w konn anyen de Don Kato vre men sosyete pa nou an mande ekilibre sou tout sa kap pase ladan l kisa w konn de Don Kato pou laj ou pral pale de yon nèg ki gen 37 ans. Pou laj mwen kisa m konn de Don Kato se paske mwen leve mwen pa mwen pa janm tande anyen de pozitif sou atis konsa e l pa bay agiman pou yo ta pale pozitivman de li. Ok.
Yadly, pou laj ou tou, s on timoun ou ye. E pa paske ou al travay, ou ret al nan inivèsite, ou konn tout moun nan sosyete an. Fèt atansyon pou nou pa vin pale pawòl ke nou pa bezwen anndan show sa ki rele Pi lwen ke zye. Kisa w konn de Don Kato jodi an la, ou byen kontan, kè w kontan, bèl ti fi, bè, w ap sourire, ou pral pale de Don Kato? Kesyon laj lan, m p ap apwouve Rigolo. Ok. Paske kèlkeswa laj ou te genyen an depi atis lan la, gen medya, Ou gen près ekrit, ou gen televizyon, ou gen radyo, yo la pou pale de atis lan, pou fè w konn atis lan. Donk gen plizyè mwayen kèlkeswa laj yon moun ta genyen, si w vle konnen yon moun ki te egziste depi lontan, w ap konnen, si se pa sa anpil nan nou pa ta konn Jezi. M ap rive. Don Kato se kisa? Don Kato se kiyès avèdi? Se yon atis ke. Ok.
M wè w gen anpil liriks. Ou bliye Barbara. Barbara, ou la pou fè kisa egzakteman? M la jodi an pou m pa kite medam yo deraye. Kòmsi gen nan plizyè lòt emisyon medam yo se pale an menm tan, epi y ap pale yon pakèt bon bagay yo pa konnen, m la pou m klarifye e pou m pa kite ale twò lwen tou. Pa gen pwoblèm.
Tout moun konn Don Kato kèlkeswa moun li ye an paske poukisa? Se yon atis angaje, non sèlman k ap fè mizik nan kilti nou an e k ap fè pase de mesaj ki gen atrè a sa k ap pase nan sosyete nou an. Donk m panse on moun ki pa konn Don Kato, nan moman sa la moun nan manke anpil bagay. Se pa kòmsi li pa man li manke nan chwa gou li non, non men li manke dan le sans ke li pa kiltive. Ou di Don Kato son atis ke tout moun konnen. Fò Don Kato remèsye premyèman ce qu'on appelle la morgue e map koubem byen ba devan comment il s'appelle deja? Easy one. Easy one ok paske li mouri ou pa ta sipoze pale de yon moun ki mouri men map diw ke si easy one te la Don kato tap dèyè kamyonèt la toujou paske jiska prezan la li mèt dil mèsi e on atis m twouve ki ase egoyis poukisa tout moun ki kotel paka viv avèl paske gen anpil atis ki t avèl deja ki kite ki ale. Epi humm on atis ou dim ki angaje ke tout moun konnenl li fè plis nonl nan politik e pa kiltirèlman ok e on atis ki gen 18 ans m twouvel manke. Sal manke Daphnée? Humm li manke anpil. Kisa? Banm 2 3 egzanp. Kòm pa egzanp on atis on atis jan di an. Ki ki kòman yo ka di sa ki manke video. Paske si ou gen 18 ans la ok fòm te ka wè plis paske ou konn kijan m wè ou konn kijan Don Kato fè video chak fwa djed li yo fon ti pouse poul ka baw prèv ke yo pouse li fon video map bay bon sa se opinyon pam ou pa ka fache m ka bay manti sa on dirait talè epi Atis la ki angaje a li gen yon fwaye, li gen pitit l ap elve e dezyèmman li gen yon fondasyon fò l bay timoun sa yo yon egzanp. Poukisa chak fwa yo fè yon rimè kouri sou li, li pa demanti l? Kounye a ou konn sa yo pral di sa kòmsi yo konnen li pral tounen yon prejidis pou timoun li yo lè yo pral lekòl yo pral di a papa w konn ap tire sou etidyan, papa w al fè manifestasyon Okap. Poukisa l pa demanti yo? E poukisa menm si chak fwa yo wèl nan près ekrit ou televize se pa li kap pale non men se moun kap pale de Don Kato an mal ke oh atis la deplase lal fè sesi lal fè sela e kòmsi lè li gen chans poul ta rive nan radyo an oubyen nan televizyon an li pa prè li pa presire sou sa poul di ke non m pa fè sa dim byen poukisa.
Mèt pale ou pap di anyen m ap pale? Non mèt pale apresa map pale. Ok Deja sot pale mwen wè w gen kè kèkèk ti enfòmasyon ke w ka tande nan bouch moun. Paske nan sosyete nou an gon liv ki rele yo di pa gen moun ki konn otè li. Ok. Jiska prezan si m mande w tout enfòmasyon sa w ap di m se sa yo di. Ou pale de defen Easy One. Nan tout respè. Ou di si l te pa t mouri Don Kato t ap toujou dèyè kamyonèt lan. Dèyè men l t ap nan kamyonèt la kanmèm. Dèyè l. Li t ap anndan l kanmèm wi ke l dèyè l ke l devan l li t ap ladan wi. Ou pale de lòt atis ki pase. Don kato gon wout, li gon vizyon, l gon kote l prale. Li pa ka chwazi fè menm bagay a tout lòt atis ki vle kanpe nan wout yo. E pa yo k ale non, yo kanpe, Don kato kontinye devan devan nèt l ap mache, li prale. Lòt yo menm, pye yo chape, pye yo vire, swa yo bouke, sa k te kouri pran devan yo bouke yo pa gen tan rive, Don kato pran devan yo, men li sou wout la toujou, li gon vizyon, li gon kote l vle ale. Ou pale de atis lan pa fè konnen l paske l pa gen video l pa sesi deja mwen pa trò byen enfòme Don kato te nan I love you Anion youn nan fim ayisyen ki fè plis fureur kèlkeswa kote w pase jiska prezan w te mèt gade l 50 fwa depi yap bay I love you Ani w ralanti paske w pral wè atis la w pral wè Don kato kap pèfòme kap montre w kiyès li ye Don kato rive nan I love you Ani fè papa yon fi ki te kont li ki pran bekàn sou tèt gwo kamyon monte kenskof al chache l Vin pou li vin bal fi an konsa. Palem de mesye sa. Deja la nan fim sa montre ki moun li ye antanke pèsonn. Tout moun konn Don kato ou tande pale de li. Wi li fè rumeur nan kesyon politik yo di de bagay. Yo di toujou liv san otè la. Ke ou menm ou pap janm konnen tou. Èske w janm tande yo pale Don Kato mal sou kesyon famiy li? Jiska prezan tout moun gen respè, se youn nan atis ayisyen, m pa di sèl non pou m di youn, ke tout moun respekte paske vi familyal li fè respè l nan sans sa a. Li s on egzanp nan sans sa a. Ou pa ka refite sa. Pa gen agiman. Ou pale de Don Kato kijan ankò? Ou di ke li toujou ap fè bri nan politik, ou tande l nan près ekrit nan di sa. Se toutafè nòmal. Yo pale mal de li. Fò yo demanti l. E nan sosyete an? Gen le yin le yang, le yang sa n ap fè la. Gen pou ou kont, gen mal gen byen. Fòk ta toujou gen moun k ap pale l mal. Si moun pa pale l mal. Moun ki pale l mal la, li pa renmen lè w renmen atis lan non. Li pa vle montre w sa. L ap fè enteresant. Se si l pa t si l pa t renmen l, si l pa t enterese pa l, ou panse l ta pral chache enfòmasyon pou l ap di w Don Kato te di Non, se pa vre. Li chache enfòmasyon. Li bon pou Don Kato paske l aprann Don Kato konn tèt li plis. Paske yap di, oh poukisa ou di sa de Don Kato, banm al chache lakay mwen poum wè. Si se pa sa, lap demanti l. E si l ta wè sa gen pou l chanje, lap chanje l. Pandan 18 an Don Kato la, li fè non l antanke atis e antanke yon moun ki angaje nan sosyete an e antanke yon bon sitwayen ayisyen. Map tande w Barbara.
Ok map tou kòmanse ansanm avè w. Ou di ke Don Kato tout moun renmen l pa rapò a fim li, fim nan reflete pèsonalite l. Yon film, laisse-moi terminer, yon film rete yon film. Pa bonm pèsonaj Shinan I love you a nan pou Don Kato. Se konplètman diferan, se 2 pèsòn diferan. Menm jan pou, non, se sa w, se se sa w di.
Dezyèmman, lès mwa tèmine. Dezyèmman, lès mwa, non, je vè ètre trè jis. Dezyèmman, ou pale de moun ki te ansanm avè l ki kite l. Li mande m enfòmasyon, m ba li enfòmasyon. Wi, ou di l, men ou di l. Ou di ke yo te ansanm avè l, li menm li te bezwen avanse, l avanse, l kite yo. Men pa bliye, pa bliye tout moun ki te ansanm avèk Don Kato yo, y avanse. Ka ann pre egzanp Bicha. Bicha se yon moun, daprè mwen an s moman la, se youn nan moun ki pi popilè ann Ayiti. Pa fè m sa. Men l pa avèk Alan, li pa avèk Don Kato ankò. Men pa di m se paske li kite, paske li kite Don Kato, epi li tonbe. Tonton Bicha te a Don Kato. Nan I love you Ann, w ap pale m de Don Kato. Kòm se sèl Don Kato ki te nan fim nan, enben mwen pral, enben jiska prezan, yo pa gade, yo, yo pa gade, enben non, enben sa, sa mwen pral eksplike w, yo pa gade I love you Ann akoz de Don Kato. Yo pral, kòm si talè mwen pral eksplike w yon bagay. Jisteman mwen pral eksplike w pou m di w, non. Men pa pale pou yo, pale pou ou. Bon ok, mwen pral di w pou mwen. Yon atis nan yon fim, yon rad de koulè, l ap fè yon maryaj koulè k pa ale.

Shit li santi mal li sa damn ma chè li santi non bon di w lès mwen te di l lès mwen te di l lirik lan non nan a wè wè pati sa wè nan pati pèsonaj sa atis ou a mal jwe pèsonaj la paske wè lirik kòmsi lirik li an vrèman soti mal epi w ap di m ke nan fim nan yo montre w ke yon bòpè k pa t pou li vin pou li Tout bagay lan se jisteman jwe un acte. Bòpè a tap still se menm jan tou, lòt semèn nan w ka wè w gon mennaj, papa w pa vle wè l, epi l ka yon mwayen l fè papa w vin pou li paske se se m gade I love you Anne a plizyè repriz pa pou atis ou a cheri lakay mwen m gen televizyon.
M wè lè m ap gade fim nan ou konn kisa m fè m fèmen non non m pa rate anpil pati ou konn sa fè m pa rate anpil pati m pran san m pou m gade on atis ke m On atis ke yap pale de li, on bann moun ap pale de li an byen, on bann moun ap pale de li an mal, m pran sanm poum gade poum poum gade chak atis, yo konn pou ki rezon? poum ka evalye poum ka di kisa moun nan fè nan fim nan kijan li act nan fim nan ok. Raphni, Raphni avan menm nou kite fim nan m byen kontan ou konnen son fim li ye donk tout sa wap di la ou afè de ti Mario oubyen ti bagay lan se jis dans le film ou gon lòt bagay ou di ankò. Ou pale de politik. Son atis angaje li. Donk se nòmal si son atis angaje, li fè lòt chante se nòmal pou l pale de politik. Ok. Sa rès un artiste engagé. Yon atis angaje ap toujou ka pale de politik. De tout sa k pa bon nan peyi an. Ok. Pa janm bliye sa. Barbara, se pa yon kesyon de politik non. Pa bliye l.
Sa ki politik nan bagay lan, sa m ap di w lan. Non sèlman l pale de politik, li fè lòt videyo tou. Li fè lòt chante tou. Non, Barbara, pa bliye sa.
Se ke je te pale, sa m di w ki politik lan, Se poukisa rumeur yo fè kouri sou li yo tout se rumeur politik yo ye. Se la li vin antre nan politik. Poukisa ke li pa rete li demanti yo paske òdinèman li son sitwayen ok li non se sa le pwoblèm li pa demanti yo li toujou rete non. Yade se yon bagay ke m konnen si m pat konnenl m pa tap vin di w li. Lè yo mete l sou jounal. Tankou a m konnen m pa non m non m pa rete m pa rete twò non kisa li de nan tout sa nan tout sa non nan tout sa Don Kato fè yo y a de silans kisa li demanti nan tout sa y ap di sou li yo kisa li demanti ke Don Kato fè sezi ke li fè sela kisa li demanti.

Emisyon an pa politik. Rigolo talè m ap poze yon kesyon. Lè yo di yon moun di fè yon bagay, kòmsi ou gen soupson sou moun nan men ou pa vrèman konn sa moun nan. Li se yon sispè, jisteman. Li se yon sispè, ou pa ka kouri arete yon sispè. W ap arete yon prezime, yon prezime ki fè yon bagay. Men pou yo arete sispè an, fò yo fè rechèch. Si yo fè rechèch li pa gen, sa vle di li clean. Enben jiskaprezan se di yo di yo. Si jiskaprezan l la l pa al nan prizon, ou pa tande yo di l al nan prizon.

Bon bay tele rumeur. Ou te ka la pou kote yon bagay pase epi yo di otomatikman se ou k fèl. Par kont pa gon prèv. E tout antan ou pa jwenn prèv kont ou, yo pa ka di ke se ou menm. Yap panse, yap imajine, yo ka sispèk, men yo pa pral konfime ke se Don Kato k te tiye paske yo pat wè, yo pa gen prèv. Ou E repete li menm menm bagay misye di talè a. pèsonèlman, pèsonèlman, li demanti tout sa yo te di yo. Dakò? Ou di ke si l te, si l, Baba a reprann pou l di w ke si l te fè l, si l te tire sou li yo t ap arete l deja menm jan mesye k tire, polisye k tire, tire ekize m sou etidyan dènyèman an, li nan prizon aktyèlman. M panse Don Kato t ap gen menm sò avèk paske peyi nou an menm jan a tout peyi kèlkeswa pwoblèm li ta genyen,

Sa vle di se petèt on jounal ou te tonbe ladan on fwa nan vi w, paske kote w rete an ou pa kapte radyo byen, se pou sa w t ap pran Vision 2000. Ou pa kapte chèn televizyon byen, ou t ap wè tout lè li demanti tout sa yo di. Ok. Dakò? Pa gen pwoblèm.